10 gran pwen nou pral pataje ansanm yo se 10 kòmandman Bondye te bay Moyiz yo. Men pou nou pa fè videyo a twò long, nou pap pran tan, nou pral kòmanse trè rapid. E m kwè san gran, gran, san 10 kòmandman sa yo pa gen pèsòn kap ka rive nan syèl la. M swete pote atansyon nou Kit ou levanjil, kit ou deyò a toujou, ou poko kon, ou poko, ou byen ou konn tande 10 kòmandman yo men ou pa aplike prensip yo. Ebyen jodi a nou pral pataje yo ansanm. Ebyen san pèdi tan, e premye kòmandman an Bondye te bay Moyiz. Eeeeh li di konsa piga nou sèvi lòt bondye pase mwen menm sèlman Eeeeh on moun ki konnen wap sèvi bondye e ki konnen ke ou gen yon asirans yon lòt kote ankò apwè bondye nan syèl la apwè kreyatè a ebyen bondye ki kreye nou e li fè konnen piga nou sèvi Lòt bondye sa yo. Apwè li menm sèlman an pou nou sèvi kòm mèt e mètrès e ki kreye syèl ak tè a pa sèvi lòt bondye ankò. Dezyèm kòmandman an.

Yon moun ki konn adore e sèvi bagay sa yo, Bondye pa dakò. Konnen pla a si w pa fèt pousyè, si w rete nan bagay sa yo, si w pa repanti. E twazyèm kòmandman an, Piga nou janm lonmen non Senyè a, Bondye nou an, an jwèt, osinon pou bay manti. E twazyèm kòmandman. Konnen gen anpil moun ki toujou ap lonmen non Bondye an jwèt oubyen an ven e ki menm pran non Bondye pou fè sèman pou yo bay manti. Ebyen, twazyèm kòmandman an di, Bondye ki piga nou fè bagay konsa. Yon moun ki fè bagay sa a, e plas ou pa pou syèl la. Ou pral rankontre avèk Bondye o dènye jou. Avan sa rive, yon moun ki t ap fè jan de bagay sa yo, ki t ap sèvi bagay an kachèt, oubyen ki t ap pran non Bondye an ven pou ba l manti, ebyen, m swete w repanti. Katriyèm kòmandman, Toujou sonje jou repo a, jou Saba a. Pou nou mete l apa pou Bondye. Bon, m ka di jou repo a, m kwè sa son bagay ke nou pran nan yon konfizyon, nan yon bagay konplo. Paske gen moun m kwè ki ap menm fè diskisyon sou dosye bagay sa a. Gen ki di jou repo a se jou dimanch e gen ki di se jou samdi. Sa fè ke nou pwèske pap fè literati de sa. Men Bondye li menm li konn tout bagay. E senkyèm e kòmandman an, li di se pou n rèspèkte manman nou ak papa nou pou nou ka viv lontan. E jounen jodi a nou wè timoun pa rèspèkte manman yo. Yo menm rive bay manman yo pousad, yo bay manman yo kalòt, e ankò gen nan yo pa respè ki menm voye pipi nan vizaj manman yo oubyen papa yo. Ebyen yon timoun ki fè jan de bagay sa yo, e senkyèm kòmandman an mande fò w respekte manman w ak papa w. E si w pa repanti. Ou dènye jou ou pral jije nan lanfè trèt. E m kwè yon moun ki fè bagay sa yo tou ki pa respekte manman ak papa pa pral nan syèl. Sizyèm kòmandman an, li di, Piga nou janm tiye moun, piga nou fè piga nou fè san koule. Sizyèm kòmandman, pa tiye moun, pa fè san koule. Jounen jodi a nou wè sa kap fè aktyalite dan le mond antye se tiye moun, fè san koule. Sa vle di moun kap fè jan de aksyon sa yo pa pral nan syèl. Si ke ou pa gentan repanti avan lanmò pase pran w, ou mèt konnen pòt syèl la li menm li pap ouvè pou ou. Paske sizyèm kòmandman an di piga nou fè jan de bagay sa yo. Setyèm kòmandman an, Piga nou janm fè adiltè. Mezanmi, tande trè byen, yon moun ki marye, madanm marye, mesye marye, pa fè adiltè. Se sa setyèm kòmandman an di. Yon moun ki fè adiltè, Ou mèt konnen wap jwenn ak Bondye. Sa fè chèche aranje nou avan lanmò pase pran nou. Pa janm fè bagay sa yo. Pa wè nan bèl ti medam ou byen kèlke swa jan l te ka prezante a. Chèche jan pou nou kapab pote viktwa paske Bondye di n piga nou fè bagay jan de aksyon sa yo. Uityèm kòmandman an, Piga nou janm pran sa ki pa pou nou, ni nou piga nou vòlè. Uityèm kòmandman an di, Pa pran sa ki pa pou nou, ni piga nou vòlè. Ou konnen gen anpil moun k ap manje bagay ki pa pou yo, malgre vrèman yo konnen l pa pou yo, men yo pran l kanmenm. Enben, si w nan jan de aksyon sa yo, Uityèm kòmandman an mande pou ke w fè sa a. Bondye mande pa fè sa a. Paske si w vle sèvi Bondye fidèlman, pa fè nan jan de aksyon sa yo. Nevyèm kòmandman an, Piga nou janm fè manti sou frè nou nan tribinal. Mezanmi, kounye a bagay sa yo li se tèt chaje. Wal nan tribinal moun ki gen lajan se li kap pase ou pa gen lajan ou gade yo bafwew yo ba moun ki gen tò a e yo ret sou sou ebyen nevyèm kòmandman mande pa fè jan de aksyon sa yo pa bal manti ni sou fwè nou nan tribinal dizyèm kòmandman pou n mete fen.

ni sou bourik li, ni sou anyen ki pou frè parèy nou. La nou deja konnen tout bagay. Pa pote lanvi, si yon moun posede yon bagay, yon machin, oubyen kèlkonk sa l te ka ye a, pa pote lanvi sou li, ni sou madanm li, ni sou okenn lòt bagay ki pou frè parèy, pa pote lanvi. Pa pote lanbisyon. Bagay sa m kwè se li menm kap fè aktyalite nan peyi Dayiti ki fè moun pa ka viv. Men m swete nou, dizyèm kòmandman an mande pa fè jan de aksyon sa yo. Ebyen kounye a la a m kwè nan tout 10 kòmandman an m sot bay yo la a, enbyen Bondye si tèlman renmen nou, li rezime 10 kòmandman an sèlman an 2. Li rezime l an 2. Se jis pou l wè si nan ka kenbe yo nan tèt. Li di, Premye a di, Li rezime 10 kòmandman an 2 sèlman e jis pou nou ka swiv li byen, pou nou ka swiv li fidèlman. Nou sipoze aplike 2 sa yo l ba l la ki vrèman zenpòtan. E m kwè se yo ki pi gwo kòmandman. M pral ba w premye a ki se pi gwo kòmandman an. Kòm nan 10 la, pandan nou pa pale de 10 la, men fò nou toujou swiv 10 la. Men l ba l 2 ki pi enpòtan pou n swiv. Premye a di, Se pou nou renmen Mèt la, Bondye nou, Bondye ou, ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou. Se kòmandman sa a ki pi gwo, renmen Bondye, Ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou. Mwen kwè si w fè sa, enbyen ou gentan nan wout pou syèl la. Dezyèm li bay, li di se pou nou renmen frè parèy nou menm jan nou renmen pwòp tèt pa nou. Sa vle di depi w ka fè de kòmandman sa yo m bay alafen la a, renmen Bondye ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou, dezyèm lan ki se. Se pou n renmen frè nou menm jan nou renmen pwòp tèt pa nou. M kwè sa ap difisil anpil pou yon moun renmen yon frè, yon sè, menm jan l renmen pwòp tèt pa l. Men depi w ka kenbe de kòmandman sa yo, ebyen m kwè ou gen tan syèl la deja ouvè pou ou an gran batan. Ebyen se sa nou te pote pou nou zanmi nou yo jodi a, mwen kwè, m swete ke nou pote atansyon paske menm lè nou konn tande 10 kòmandman, se pa nou tout ki konnen yo, e se pa nou tout tou menm lè nou tande yo, menm lè nou konn li yo, menm lè nou wè yo tou ki aplike yo, prensip yo Bondye bay la vre. Sa fè, yon moun ou wè ki pa aplike 10 kòmandman an, e ki pa aplike 2 kòmandman sa yo bay a lafen an, Premye a ki se renmen Bondye ak tout kè w, ak tout nanm ou, ak tout lide w, e dezyèm e dezyèm lan ki se renmen frè w menm jan w renmen pwòp tèt pa ou, si w pa kenbe de kòmandman sa yo, oubyen w pa kenbe dis kòmandman an, men si w ka kenbe de sa yo, m kwè w deja tou bon. Men si w pa fè jan de bagay sa yo, Konnen sa anven wap travay ou pap travay pou syèl enben se sam te vle pataje avèk nou ke Bondye beni nou ke Bondye kouvri nou toujou aplike yo toujou mete yo an aplikasyon toujou swiv yo m kwè o dènye jou li kapab soti yon viktwa pou nou nou pa rive pi lwen se sa nou te vle pataje avèk nou ke Bondye. Ebyen sa se mizik nou nou ap chante la sa se mizik nou m swete ke nou kapab swiv li tande l apre nou fin tande 10 kòmandman an koute chan an m kwè sa se chan nap nou menm nap jwe epi nap chante nou patisipe nou vle fè w tande l tou ebyen nou kite l a la fen ann beni avèk bèl mizik sa.